Coucou mes amours mwen espere ke nou anfòm mes cherim yo, janm toujou dil m pran sanm pran tanm poum remèsye chak grenn nan nou ki rann chanèl sa posib, mwen di nou mèsi e ou menm kap gade video sa pou la premyè fwa ki poko abòne a chanèl la mwen swete ke ou abòne a chanèl la like video yo epi pataje li jis pou nou kapab grandi fat chanèl sa ansanm mes amours. Ok men cheri m yo, nou pa fè video a tro long kom toujou di l malgre ke m toujou di nou pa fè video a tro long epi mwen pale anpil. Jodi a m ap make sure ke mwen ratresi sou pawol yo paske malgre gen anpil pawol pou nou pale men sijè jodi a se ke de reset ke m pral ba nou ki vreman fasil. Pou timoun ki pa ka dòmi nan nwit, si w gen yon ti bebe ou fèk fèt, ou li fèk fèt, l ap plede kriye nan nwit, oubyen petèt li gen yon vant fè mal, se de sa nou pral pale w, n ap ba w de resèt pou li, e si tout fwa tou ou gen yon lougawou k ap enpeche w oubyen ou gen yon moun tou ki enpeche w viv ansanm avèk yon ti bebe, gade videyo sa a jiskalafen epi w ap konn tout sa pou w fè. nèt, trè fasil e bagay ke wap itilize chak jou nan kwizin lakay ou, ou kapab itilize yo jis pou kapab kwape tout movè zespri, whatever sak ta vin sou chimen pitit ou, ki ka enpeche w viv ansanm avèk pitit ou, oubyen petèt ke ou gon timoun ke wap goumen lontan ansanm avèk li, epi ou arive fèl, e lè sa ou wè gen tout pèsekisyon vini pou ou, oubyen moun ki, moun ki pat, ou pat panse. soti pou pèsekite w ansanm avèk yon sèl grenn pitit la w genyen, oubyen petèt pou timoun nan ap plede kriye nan nwit lan, sèl vant fè mal maten midi swa ki pa ki enpeche w dòmi. Depi l fè nan nwit sèlman pitit la ap kriye maten midi swa, gade videyo sa jiska lafen epi Kami Resèt Lakay pral ba w ti resèt ke ou toujou itilize lakay ou trè fasil pou kwape vant fè mal sa epi pou kwape move zespri sa oubyen mou moun sa ki enpeche w viv ansanm avèk pitit sa l ap kwape nòmalman gade videyo sa jiska lafen pa bliye pataje l ansanm avèk yon lòt moun like videyo a epi pou nou kapab grandi e si w potko abòne deja byenvni abòne sou chanèl la. Ok mes amours. Kit ou te gen pitit ou byen kit ou te yon jèn ou poko gen pitit ou byen petèt ke ou a lavni ou ke ou kapab gen timoun, gason ka gade video sa, manman ka gade video sa, ou menm ki poko akouche, ou menm ki ansent, ou byen ou menm ki pare pou fon timoun, e ou menm tou ki jèn osi ki poko gon timoun osi, ou kapab gade video sa, m espere ke video sa ou apresye li ok. Nòmalman pou yon bagay ke map diw kategorikman lè w pral mete pitit ou kouche make sure ke m pa konn kote l dòmi si se nan chanm pou kont li oubyen si se nan menm chanm kote w la timoun nan ye oubyen nan yon bèso avan ke w al dòmi make sure ke w toujou priye ansanm avèk timoun nan ou lage pitit ou nan men Bondye tout nwit la nan nan men l ou konprann ou ou ou lage timoun nan ou priye ansanm avèk timoun nan kit timoun nan ou konnen li pa konn li poko gen lespri yon timoun ou fèk fèt 2 jou 3 jou 1 mwa 2 mwa tou sa li poko konn anyen toujou leve ti men n anlè lè w pral dòmi ansanm avèk li gade timoun nan epi priye ansanm avèk li di Bondye son pitit yon sèl pitit ke ou gen ban mwen m pa konn konbyen pitit ou genyen Son pitit ke w ban mwen senyè, m lage l nan men w, m remèt tout nan men w, tout nwit la nan men w senyè, ke Bondye, ke volonte w swa fèt. Kategorikman ou dwe toujou priye ansanm avèk timoun nan lè w pral mete timoun nan nan bèso nòmalman. Dezyèm bagay ke m kapab di w ankò, lè ke w ap sòti ansanm avèk yon timoun, make sure ke ou byen pote timoun nan. Si se sou kòm nou antre nan koutim ayisyèn nan, malgre ke nan peyi etranje li yon ti jan pafètman diferan ou byen ti moun nan nan chèz li nan machin tou sa ou byen petèt ke li gen yon lòt chèz ou kapab pouse ti moun nan ki tou kouvri. M pale de an jeneral ok, m pale an jeneral lè dèfwa moun nan konn pran ti moun nan li jis mete l sou epòl li la. epi fas timoun nan bay do ok ou vin pa gen kontwòl timoun ou lè sa dèfwa lò ou lò ap pot yon timoun ou pa sipoze jis metel la ou konsa ou jis pote timoun nan la ou ou gen kontwòl pitit ou ou gen kontwòl vizaj pitit ou ou gen kontwòl tout aspè pitit ou nèt se ou kap gidel men a la minit ke ou pote yon timoun la konsa li riske avèw. Ou riske a pitit ou. Ou riske a pitit ou lè w poko timoun konsa. Alò, nòmalman, pitit la, moun on moun, w al wè moun nan l te ka ye a, li ka pran bon nanj timoun ou, li ka fè tout bagay ansanm avèk timoun ou, l pran bon nanj timoun nan, lè konsa la tèt ou cho. Petèt ou wè timoun nan ap kriye nan nuit, maten, midi, swa, ou pa janm konn kisa, ki pwoblèm ke l genyen. maten midi swa epi nan mete timoun ou pote timoun ou konsa epi yon moun movèz fwa epi l pran nanm timoun ou oubyen whatever sa l fè timoun sa pa janm anyen epi nòmalman bon se la tou ou kòmanse pèsekisyon kòmanse avè w la jiska ka ka ka mentnan. Pèsekisyon an kòmanse ansanm avèk ou. Ou dwe pridan lò ke w ap pote yon timoun. Epi, nan gadri ke w pral, katre, twazyèm bagay ke m ap di w ankò, make sure ke ou toujou make sure ke ou gade timoun ou, ou, ou verifye tout afè timoun ou, sitou lò, si w pral mete l nan gadri, si w, se se yon moun ou bay kite, ou kite. ak timoun nan oubyen petèt ou kite yon sèvant ansanm avèk li, dèfwa ou pa konn moun yo vrèman vre, yo jis bezwen travay men dèfwa tou yo gen ti san pa move moun nan lakay yo, ou konprann, jis pou l fè pitit ou mal, dèfwa ou pa menm rann kont kiyès k ap fè pitit ou mal menm. E make sure ke ou toujou verifye cheve timoun nan, ou verifye zong timoun ou lè w ap kite l nan men moun. Paske sa yo vrèman, vrèman frajil. Dèfwa moun nan ou ka kite, ou ka pa pati men ou jwenn lè w vini, ou jwenn mitan oubyen yon ti branch cheve nan tèt pitit ou koupe. Fò w veye tout bagay. Oubyen petèt ke zong pitit ou pa t fèt, epi lè w vini, ou wè zong pitit ou koupe. Ak sa sèlman yon moun ka nik sèlman detwi lavi yon timoun ou. Make sure ke lè w manman, ou dwe pridan avèk yon sèl pitit ke w genyen oubyen Bondye ban w pitit, ou dwe pridan avè l, ou pa lage l nenpòt kote, ou pa kite l nan men nenpòt moun, ou dwe siveye pitit ou, make sure ke ou siveye pitit ou, se pwòp ou menm, pa lage pitit ou nenpòt kote, pa bay timoun nan, pa bay nenpòt moun jwe ansanm avèk pitit ou, make sure ke, make sure ke, Make sure ke ou toujou siveye, bay pitit ou atansyon, jere pitit ou. Si tout fwa ou ap sòti, ou pa pral lwen, pa kite pitit ou nan men vwazin. Ou konprann? Pa kite pitit ou nan men vwazin, pran pitit ou sòti ansanm avèk li ki pa pral twò lwen. Ou pa bezwen kite pitit ou avèk yon moun, pran pitit ou, ou pa konn ki moun ki renmen w ak pa moun ki pa renmen w paske ayisyen pa gen pwoblèm avèk moun pou nenpòt bagay. Nenpòt bagay Ayisyen gen pwoblèm ansanm avèk yon moun. Petèt ke l wè pa w la yon ti jan, ou wè pa l la yon ti jan, li gen yon pwoblèm jalouzi. Dèfwa gen moun nan se san l ni minm ki san san e lakay li li ye, se sa l fè pou l viv. Alò, se pèsekite yon pitit ki lakay ou. Fèt atansyon ansanm avèk ti moun yo avan tou. Epi. Resèt kem pral ba ou jis pou timoun nan ka plede gen vant fè mal kriye nan nwit e men kisa ou ka fè pou sa ok men kisa ke wap gen bezwen si timoun nan ap plede gen vant fè mal men kisa ke ou kapab fè pou li ka trè senp. Aprè ou lè ou manman ou sipoze tou toujou itilize gen lwil maskreti lakay ou pou timoun depi ou gen manm depi ou se manman lwil maskreti ou toujou dwe gen lwil maskreti lakay ou wap jis bezwen yon ti maskre yon ti lwil maskreti avèk 2 grenn dan lay 2 grenn dan lay sa ke wap jis bezwen an wap jis metel nan ti resipyan epi ou mete lwil maskreti an sèlman avèk li Ou koupe dan lay la, ou koupe lay, yon grenn dan lay, epi ou koupe li an 4 moso. Wap bezwen yon ti lwil maskreti, ou jis mete l nan ti, yon ti chodyè kèlkonk, epi ou mete li, ou mete 4, ou mete dan lay la, ou koupe l an 4 moso. 4 moso a ou pa jis koupe l konsa, konsa non, ou pa jis ni koupe l, ou ni kloup kloup kloup, ou jis koupe li. Ou ban yon premye, apre ou fè l yon dezyèm konsa ou trase l nan mitan l. Apre ou jis kite lwil maskreti sa ansanm avèk lay la ap byen bouyi kounye a la li vin sèch li vin fòme yon lwil. Ou byen kite l fri nan lwil maskreti a apre sa ou bay timoun nan yon kiyè ladan l. Pa bay li anvan solèy la cho nan grann maten ou leve ou bay timoun nan resèt la ou fèl ou ba li pa ba li premye premye premye fwa ke wap ba li la lap jis gen dyare la bal dyare premye fwa lap bal dyare pa ba li lan solèy ki cho wap jis ba li 3 fwa pa jou wap bay timoun sa li epi Wap wè vant fè mal sa se koupe sèk sèk sèk sèk sèk vant fè mal sa. Wap jis itilize lwil maskreti a avèk lay la epi ou bay timoun nan li pandan 3 fwa. Alò yon jou chak jou ou jis leve ou fèl ba li. E si premye fwa ou wè timoun nan gen dyare, ou jis kite l, ou poko ba li l ou sote jou aprè ou ba li l tou on lòt jou, men ou fè sa 3 fwa ok, ou jis fè sa 3 fwa mes amours. Ebyen se la a dezyèm bagay ke m pral pataje ansanm avèk ou si tout fwa ou gen yon lougawou oubyen yon petèt yon move moun movèz espri kap pèsekite timoun ou apèn gen yon timoun epi lap pèsekite w men kisa ou kapab fè trè senp pou w kapab jere lougawou sa. Ok men cheri. Si w santi ou estime ke se yon pwoblèm, yon lòt pwoblèm, se pa vant, pwoblèm vant fè mal la timoun nan gen ou byen petèt ke se kèk lougawou k ap ba l pwoblèm sou do lakay ou. Si w santi se sa egzakteman, fòk ou jis, fòk ou verifye epi ou jistifye si se sa vrèman vre paske nou nan reyalite a paske depi gen moun ki fèk fin akouche, lougawou enpeche l viv ansanm avèk yon pitit ke l genyen. nou antre nan reyalite a. Mwen menm m di nou sa se sa on lòt moun pa antre nan reyalite avè nou, Kami Resèt Lakay ap ba nou reyalite a, men kisa ke nou ka fè trè fasil. Kisa ke w ap fè si w santi se yon lougawou k ap pèsekite pitit ou leswa, chak leswa depi w mete pitit ou kouche, se. Sou do kay ou lakay ou en lougawou enpeche ou viv ansanm avèk on pitit ke ou genyen pou l fini pou l manje timoun sa nan men ou. Men kisa ke w ap fè. W ap jis bezwen yon grenn zonyen si. W ap bezwen yon grenn zonyen si ou al achte yon zonyen si nan mache, m di nou sa pa fè pri avèk machann nan, jis achte, depi se remèd ke w pral fè pa fè pri ansanm avèk machann nan souple. Ou achte yon zonyen si nan men machann, ou pran l, ou koupe l, make sure ke ou gen sann dife lakay ou byen petèt si e an peyi etranje wap viv, vyann wap griye tou sa nan recho yo ou toujou gen sann dife lakay, e si w Ayiti wap viv bon sann dife a pa twò difisil pou jwenn. Toujou make sure ke ou gen yon ti sann dife lakay ou. Ou pran ti sann dife sa ou koupe li, ou koupe li,

ke w fè aksyon an. Epi, ou pran sann dife w, ou mete joensi w ladan li, ou mete sann dife w anndan joensi w, 3 kiyè sann dife w anndan joensi a. Apre sa, ou veye mesye, m pa konnen ou veye madam, moun k ap pèsikite w la, m ba l rele, e, e, e, m ba l rele, e, Pyè. Ou veye Pyè. Nan menm pozisyon w tande bò timoun nan ke l ye ou santi ke l ye a, epi ou pran zonwi si ou, ou baww! Ou di, w ap mouri mò ti zo. Ou konprann? Ou vi pran zonwi si ou, ou epi ou baww! Ou santi kote k ap frape l la, kote ou santi bò timoun nan ye a epi se la l ye a, ou santi se la l ye a, Epi ou pran zonyen si w avèk tout san dife w ki ladan l ou voye l bò kote ti nan plas la baww ou voye l epi w di w ap mouy mò ti zo aprè de jounen jodi aprè sa w a ban m nouvèl. Wa banm nouvel wa banm nouvel aprè kisa ou fè ou pran ou ramase e e e e e ou ramase zonyen si ou ou chanje rad si ou mete la lanvè ou jete li deyò ou konprann ou jete lan gabich non kafou ou jete l aprè se tande wa tande lougarou tout m pa konn ki non yo m ba yo wap tande jò wap tande pyè. Se tande wa tande piyè wa tande jòj ap enpeche pitit ou viv nan Kay ou oubyen lè w fèk fèt on ti moun se tande wa tande lougawou se tande wap tande moun sa epi wa banm nouvèl nan demen si Dye ve epi yap trete w de lougawou osi yap trete w de tout bèt paske Ou fè trètman pou pitit ou konprann ou sove lavi pitit ou paske lò manman ou sipoze kon tout bagay lò manman ou sipoze pwoteje pitit ko genyen lò manman ou sipoze se sa se sa ko genyen depi ou priye Bondye ou lage timoun nan nan men Bondye ou lage timoun nan nan men Bondye en plus tout bon partage yon lòt ti sekre ansanm avèk nou tou lè timoun nan plede fè kri nan dòmi ou byen lap dòmi fè Epi timoun nan ap dòmi. Dèfwa si l poko batize tou se yon lite ki ki se yon ti demon k ap pèsekite timoun nan lè l poko batize tou oubyen petèt ke menm ke l batize l toujou ap kontinye fè sa. Ou tande pitit ou ap fè Yaaaa Yaaaa epi li tou stil toujou ap dòmi. Sa pa bon osi. Ou pran timoun nan ou veye lè l fè sa ou touf touf touf twa fwa nan figi l. Se tande w ap tande pitit ou ap fè tout ti grimas l ap l ap aliten l ap travay dis dat. Sa pa dwe fèt pou timoun. Lè w manman ou sipoze make sure ke w jere pitit ou. Depi ou fin lage pitit ou nan men Bondye. Mete l legliz. Ou lage pitit ou nan men Bondye. Apre sa se jere pitit ou nan fason ke w kapab. Alò se la m ap kite nou. Se la m ap kite nou mes amours. N ap re wè nan yon lòt videyo. Tchaw tchaw. Bizou a byento. Si w te renmen videyo a pataje l ansanm avèk yon lòt moun. E pi like videyo a. Kite yon kòmantè pou mwen. M ap kontan li mesaj ou. Epi tchaw tchaw bizou bizou je vous aime mes amours.